Èske ou kapab divize, divize zòn nan pou mwen, paske ou di m Lasalin nan divize an 2 pati. Ekri. Bon, An ale, tale, tale, tale ti Junior. Bout, nèg bout Janjan yo, nan ki zòn yo ye? Bon, nèg bout Janjan yo, ki, bon, nèg yo se Kafou Labatwa, Kafou Labatwa, Lasalin, son sèl li ye wi. Ok, nèg yo nan, tande, tande, nèg yo nan Kafou. Ou konprann?
Son sèl li ye. Ok, sa vle di ke.
Yo chè a salin son sèl. Ok. Yo pran li, yo pote ti moun zòn, yo met zam nan men yo. Ou konprann? Yo enplike yo nan bagay gè. Yo enplike yo nan yon pakèt zòt sal. Bon, yo divize zòn nan. Se yo mete anwo, anba, bon, zòn nan son sèl li, se sèl la salin. Ok. La salin gade, ann imajine, la salin kòmanse depi bò e, e, Meuse pou l al fini jous li Sant. Men, reflechi byen. La salin, ki kote la salin nan pral gen divizyon la? Yo pran yo divize l. On kesyon de anwo anba. Swadizan de chèf. Se yon kesyon de bout janjan, se yon kesyon de kiki. Yo menm melanje l, yo melanje nèg Solèy ladan l, y ap fè politik. Se pa yon ti mesye Minis, ou konprann sa l ap fè a. Talè, talè, talè, talè, talè, Jinyò, Jinyò, Jinyò, yon segonn, yon segonn. Fò moun yo konprann sa k ap pase nan Lasalin nan. Gen yon bann nouvèl k ap di de Lasalin. Fè yon ti bese volim radyo a, gen yon mizik k ap jwe bò kote w la. Fò n eksplike peyi an, lemonn k ap koute n la, kisa k ap pase toutbonvre nan Lasalin nan. Ou di m ke.

Kounya ou dim ke bout janjan kiki nan kafou labatwa e ou menm nan ki blòk ou ye eske se nan zòn nan chabon.
Bon mwen diw sa ankò lasalin ki anndanl kafou labatwa li gen chabon li gen demang. Li gen pòtay, li gen ray, li gen pwojè, sa vle di son sèl Lasalin nan. Ou konprann sa m vle di w? Ok, kounya, nan ki peryòd, nan ki peryòd nou pral kòmanse gen divizyon an, chak nèg kòmanse nan blòk pa yo? Nan ki peryòd? Bon, peryòd divizyon an se nèg e Kapou Labatwè ap kreve divizyon, men kòman yo leve l? Leve divizyon di n fason, se yo menm, bò pa m pi bon. Ou konn sa m vle di w? Mo pa m pi bon se yo k chèf, se yo k ka fè e defè, se yo k pou rache koupe nan tout sa y ap fè. Bon, pèp zòn nan ap soufri, men ni. Men kote pèp wayan? Se nan sans sa a yo met pèp wayan. Men nou menm, lè n ap jere zòn nan, pa gen e Bon m bon m poze yon kesyon. Eseye deplase al nan zòn nan pou w mande, nou menm pandan ke nou t ap dirije zòn nan, depi w tande mwad desanm, Nan ki peryòd ou t ap dirije zòn nan? Tande, nan ki peryòd ou t ap dirije zòn nan?

Pou tou, vin lage bout janjan dèske n ap fè pwojè nan zòn nan, nou fè lise Lasalin, tande, nou fè pwojè Lasalin, pou tou s on pwoblèm, sa vle di kòb la e nan men l pou l vini, pou l pataje e pòp e pòp oim, oim pa bay kòb, se pwojè l bay. Ou konprann sa m vle di w lan? Epi nou fè tout sa yo, epi tou tou l vin gen on pwoblèm lakay li, se kòb, li panse gen nan men nou epi pa gen kòb vre. Epi l vin di l ap lage bout janjan pou yon twoublay pou zòn nan. L vin lage bout janjan pou Kalekou pou 40 mil dola. Bout janjan sa w wè la nan prizon la. Li lage l pou 40 mil dola. Bout janjan vini, se yon ti Maken avè nou, bon nèg yo li vini, yo tiye Maken, yo koupe tèt Maken. Ki lè Maken mouri?
Ki ane Maken mouri? E m kwè apre kanaval, kanaval Gonayiv la an 2013 oubyen 2014 m pa rapple m non. 2013, 2013. 2013. 2013. Non non e pa 2013 non 2014 kanaval gonayiv kanaval gonayiv 2014 2014. Ok vini pou la nou tout sot nan kanaval nou tout gègè kontan nou chita tande n tande nèg yo antre e yo vide bal sou li yo tiye li bon yo koupe tèt li yo lage l nan rigòl tout moun pran la depi lè sa n bay nèg yo zòn yo nou menm n ap viv deyò nou bay nèg yo zòn yo e malgre sa nèg yo toujou son touman pou nou. Men bout janjanl mpap baw manti nou te toujou di nèg sa pou sel sa viv avèk pèp la nan zòn nan pou twòp plis li gen nan pèp la pou zòn nan nou pa ta ka viv a nèg sa yo anndan. Ok talè talè talè lè nèg yo fin tiye makenn an 2014 apre kanaval gonayiv lan yo metenn deyò lè sa nan ki zòn nou menm nale.
Bon Nou pral nan zòn nou gen fanmi n lage tankou janm diw lan tankou ti poul.

Pandan tout bagay sa ap fèt la, nèg sa yo te tire sou komisarya a. Bon, pou gade, plizyè tou bal. Jij Lepè te vin fè konsta, lapolis te vin wè tout bagay, nèg bout janjan yo, nèg sa yo, nèg tankou Labatwa yo, nèg Kiki yo, nèg Toutou yo, nèg James yo, nèg Ti Jorèl yo. Ou pa tande? Nèg Ti Von yo, nèg Tatou yo. Se nèg sa yo, se jan de nèg sa yo. Sa vle di pèp la li menm te santi l pa t ka viv avèk nèg sa yo ankò.

Sè Kiki pran kòb Kiki te gen nan men l, li manke pataje l avè yo. Epi pèp la defann li avè, e pa nou menm non. Pèp la defann li, nou menm e pèp la nou ye tou. Ok, kounye a la a, lè nèg sa yo fin mouri, nou antre nan zòn nan kounye a, n vin alèz nan zòn nan. Ou dakò? Bon, n antre nan zòn nou.
Tande, lè n antre nan zòn nan, pa gen kay ki kase. Pa gen anyen moun ki man anyen. Ou tande sa m ap di w la? Nèg sa yo vin fè kòmsi, e, ki jou sa a? Jedi a, m kwè. Nèg yo vin antre, kraze brize, gen sa m di w lan? Yo demouke pòt, vòlè frijidè, se a se lòt bò, jodi a antre pi rèd ankò. Yo boule mache, sesi, yo fè tout bagay. Jinyò, apre, apre lanmò Kiki, apre bout Janjan fin nan prizon, nou te remake e nan anpil konba kadav ki te sou pil fatra. Kadav sa yo ki te sou pil fatra, ki kadav yo ye?
Bon, m ka mete w klè, kadav sa yo e kadav bout janjan e nèg nèg kleng Kiki yo fè apre lamò Kiki bout janjan. Yo di se pèp nan zòn nan, tande sa w ap di w byen, se pèp nan zòn nan ki fè kout zwèt sou yo, fè Kiki mouri, kòmanse mache rache pèp, touye pèp, mete yo anndan kay. Nou menm, lè nou vin antre, nou wè pèp yo anndan. Moun ki mouri yo, yo blije mete yo deyò. Se zòn nou vin fè, nou mete yo deyò. Nèg sa yo, nèg yo fè krim yo, mezanmi, reflechi byen. Sa nou fè deyò, nou antre nan zòn nou pou n fè fè Toma sa nou t ap fè? Kouman n ap rete tande nan radyo moun k ap rele? Plis moun k ap voye, k ap fè bòz, k ap rele aba nou, se menm nèg sa yo.

Se yo menm wi. Yo antre pou yo vin tiye nou. Men ou kwè m aprann ke Tokyo se alye w. Tokyo se e alye w yo ye. Non, Tokyo alye, pa alye, m pa gen alye tou. Bon men se ti moun zòn ki nan zòn nan la. Tokyo, ki nèg ki nan Tokyo? Tokyo pa ka alye nou. Tokyo ki lès e nèg 117 yo ki nan Tokyo wi. Vòlè ki avèk ki nan Lasalin avèk bout Janjan wi. Nèg yo te mete chèf pwojè. Chak jou kase bay moun nan pwojè. Pèp la paka pale, bouch li plen dlo. Jodi. Kounya pandan nou menm n antre nèg yo kouri al nan Tokyo.
Jodi a la. Pa bliye nèg yo te nan Dèlma 2 deja. Nèg yo te nan Dèlma 2. Pèp Dèlma 2 a manchèt mete yo deyò. Avèk chèf Dèlma 2 mete yo deyò. Nèg yo vin Lasalin. Nèg yo vin ap kraze zòn nan ba nou. Nou menm ki timoun zòn nou di non.

Wap tande m? Eske ou kabab di nou san manti ak tout verite ki sak pase polisye Simo sa? A men moun le.
Pou listwa, pou listwa e pou laverite, pou listwa e pou laverite, jodi an, di peyi a sa, mesye, zam sa yo, se poli, zam sa yo menm, ki jan nou fè genyen yo, mesye? Nou menm?
Bon, m ta wont kesyon an, pou listwa. Non, gade, gade, ou kòmanse, nou kòm, ann bay ve, mesye, èske nou pa ta renmen kòmsi gon lapè? Zam sa yo, kote n jwenn yo, mesye? Non.
M dakò sa w di, zam sa w kote l jwenn li? Pandan n antre a tou, nou jwenn anpil zam nèg sa yo anndan an. Se a zam nèg sa yo n ap goumen a nèg sa yo wi. Non, men pou w te rantre ou pa t antre san zam. Kèk. Pou n te rantre anndan an, nou te sipoze gen zam. Lè n antre, nou jwenn plis zam. Grek sa te di.
Pa bliye nèg yo e pa wòch y ap tire sou nou, men nou defann tèt nou avè yo. Grek sa te di.

Wè.
Yo repran zòn nan, ou konfime l? Wi, nou ba yo zòn nan, yo ba yo zòn nan, yo se sa yo fè, yo antre avèk, e, e, jan m di w la, bon, yo di lapolis, bon m pa konnen. Met yon ekip nèg avèk mayo ki make polisye, manchèt nan men, m pa kwè polisye ak manchèt nan men. Bon pou ki sa enstitisyon polis sa, e pa zam li ye? Pou manchèt nan men, m gen tan wè sa se fo polis. Sa vle di ke nou tout, nou oblije lage pye nou, nou kite zòn nan kounye a? Lage, kite zòn nèg yo ba yo, se zòn yo oubyen kraze, bon kite l ba yo pou yo kraze l.

Wi. Eske n konnen ke Lasalin nan reprezante yon gwo mòso, gen yon bann ti machann ki pa ka al vann? Alèz, alèz. Tande, tande. Bon, ban m pale avè w. Mwen menm, se pa chenn Kwabosal li ye, wi. M gen ti sè m, se pa chenn Kwabosal. M gen yon pakèt fanmi m e timoun sè m nan m ye, ki bò y ap viv, ki bò yo viv, ki bò pou yo jete yon ti prawo, yon ti pòmdetè. Gwosè anba. Nèg sa yo, yon bann san manman, san ginen. Se kòmsi yo vin fè kòb nan zòn nan pou yo okipe zòn nan, fè kay deyò pou yo rich. Nou menm, kote m ap pale avè w la la,

Non, nou pa ni opozisyon, ni pouvwa, nou pa gen okenn franchiz nan anyoun. Se yon batay, m di w sa, se yon batay ki la depi lane, ki gen prè de ven konbyen ane, depi lane 2000. Se pa yon batay ni opozisyon, ni pouvwa. Se chak pouvwa k moute, yo toujou di y ap mete, y ap mete. Non, ni pouvwa an plas la, ni opozisyon, li pa ka di nou youn. konn pèdi yo konn mande yon goud nan sa kap fèt la son batay se konn yo pye serye nou menm pèp poun demantle gwoup gang sa yo nan lasalin Non men si w di wap goumen depi si w di wap goumen depi 2000 2001 Aristide prezidan de la repiblik pat konn gen konba sa la.